Depi w fèt, ou vin sou tè a, lè w gade po w, ou wè koulè po w nwa, ou mèt tou di met nan tèt ou ke lavi a deja mennen naze yo sou ou. Kòman gen sa k te marye ki kite madanm yo, yo al marye yon fanm blanch just pou sosyete a ka akeyi yo tou, pou travay ke yon nwa ka fè, yon grenn nwa ka fè, 10 blan pap ka fè l. Paske jan nou menm nwa nou ka kanpe nan yon solèy pou n fè de 6 è di maten a 6 è di swa ap travay,

Jodi a n ap genyen pou n eseye konprann idantite chak nwa, fason y ap konbat pou fè prèv yo nan sosyete nou an. Bonjou Midley, e kesyon m ap poze w se ki sans pèsonèl tèm sa a genyen pou ou? Être noir, èske li se sinonim de pwisans oubyen li se yon fado ke n ap pote? Bonjour Kevens bon pou mwen menm être noir se yon identité ki chaje ak yon istwa ki rich an culture ki rich an ansanm de fenomèn politik kiltirèl kote ke mond lan pa prè pou fè fas avèl e osi être noir se viv avèk yon fyète kote ke nan yon mond y ap machinalize, y ap mache sou ou chak segond, chak jou, y ap fè w konprann ke ou pa yon imen. Se pou mwen, se sa être noir vle di. Aprè pa yon imen, pou yon nwa, ki pi gwo defi ou panse yon nwa ap fè fas ak li jodi a?
Bon, jodi a, selon mwen menm. Tout noir yo dans le monde yo gen yon sèl defi, yon sèl obstak ki kanpe devan yo, se diskriminasyon sistemik lan. Kote ke nan tout sistèm kon nwa ap evolye, yo gen yon jan yo gade w, yo gen yon jan yo mal wè w. Ou te mèt ekselan nan domèn wap fè a, men akoz ou nwa gen pòt Menm si yo ta vle ouvri pou ou, yo pap janm ka ouvri pou ou. Nan kèlkeswa travay ou ye, menm si ou ta vle jwenn yon pwomosyon, akoz koulè po ou, yo ka di misye, jan l nwa sa, ann kite pòs la pou yon blan, menm si blan an pa konpetan. E sa k fè, tout lèzòm nwa dan se mond, yo gen yon sèl obstak devan yo, se diskriminasyon sistemik ke sistèm sa met devan yo. Malgre tout sa w mansyone yo la, èske w panse kilti afriken an jwenn valè nan mond sa?
Bon, pou mwen menm, kilti afrikèn nan, se yon kilti ki rich, men lè w gade moun ki ta dwe sipoze pote kilti sa enpe patou dan lemonn, tankou lèzartis afriken, tankou menm lèzartis ayisyen, w ap wè ke lè yo rive dan dè mega pwogram kote pou yo reprezante valableman lakilti afrikèn, w ap wè ke malgre yo di ki nasyonalite yo, Men yo prezante nasyonalite yo a avèk yon lòt kilti. Ou ka wè on gran slameur afriken, lè l prale l ap slame nan yon mega pwogram, li fon w teni ewopeyen, li fon w teni ameriken, li neglije kilti pwòp li menm benm. E sa k fè m ka di nan mond nan, nan se tan sa, kilti afrikèn nan malgre l rich, men li manke pwopaje, li manke vann par nos artistes, par nos influenceurs noirs. Èske ou panse se yon mank de konfyans ki fè sa? Bon,
pou kesyon sa, m te kapab di la se yon pwoblèm de edikasyon. Paske nenpòt moun, paske lòm an swa li se yon èt ki gregè. E lòm ou wè l kòm se yon èt gregè, li pral gen kowalisyon avèk yon sosyalizasyon latant ou sosyalizasyon primè. Sa vle di ke lè w ap grandi antanke imen, Epi, pandan anfans ou yo, fò w konprann ke ou paske w nwa, gen kèk kote ou pa ka antre, gen kèk privilèj ou pa ka genyen. Men mentenan, lè w resevwa tout fòm enfòmasyon sa yo ap anmagazinen nan sèvo w, m ka di w, ou menm, menm ou menm w ap souzestime tèt ou. Menm ou menm, menm si yo ta di baryè lib ou antre tèl kote, menm ou menm w ap di, bon, èske si m antre la, se pa wont yo pral fè m? E sa k fè m kapab di sa, Afè kesyon konfyans nan nwa la son mank d'edikasyon kote ke enfòmasyon nou resevwa depi a la baz yo, yo tèlman ma machinalize sou être noir, yo tèlman mal vann nou koulè po nou, yo tèlman mal vann nou koulè koulè nou, sa k fè menm nou menm an swa lòske nwa nou pa fyè dèske nwa. Nou pè, e sa k fè gen gen anpil gen anpil nan nou wap wè avèk le tan lèske nou kòmanse pa antre dan le mond, Influencer, swa nou kòmanse pa al chanje koulè po nou, swa nou kòmanse pa rantre nan yon lòt bagay ki kontrè avèk nou menm. E le pli souvan m toujou wè nwa yo, sitou pou foutbolè yo wap toujou wè yo marye ak yon fanm blanch. Eske sa se yon fòm de konplèks ke li ye, se yon sòt de Se yon sòt de konplèks deferiorite, li toujou panse blan an siperyè avèk li. Èske se yon fason pou yo pi byen wè l nan sosyete a ki fè l fè sa, selon ou menm? Bon,
jan m t ap di w talè a, edikasyon ke yo vann nou, ke yo kite nou jwenn, paske edikasyon dan lemonn, se avèk sistèm ejemoni ki genyen dan lemonn, edikasyon ki ka pase nan yon sosyete, Se Pase lè w pa tèlman avanse, se yo ki defini sou ki linye, sou ki ond pou edikasyon w lan, sou ki fwontyè pou l etann, sou ki domèn pou l touche. E sa k fè ke yo tèlman mal vann nou sa nou ye a, yo tèlman mal vann nou pwòp tèt pa nou, yo vin rann, yo vin fè nou rann kont ke pou nou, pou sosyete a wè nou, fò ke nou pami yon blan. Pou sosyete a akeyi nou, Fò ke antouraj yo konstitye inikman de blan. E sa k fè majorite gran enfliyansè yo, ou konn wè ke nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan devlopman, nan devlopman pèsonèl yo, pandan y ap grandi, nan anfans yo, yo konn ka gen yon bege pou yon moun ki menm nasyonalite avèk yo, yon moun ki menm ras avè yo. Men imedyatman ke yo kòmanse kite stad sa, yo kòmanse pa antre nan yon lòt sistèm, nan yon lòt, nan yon lòt mond, yo kòmanse Rezo sosyete a kòmanse pa brake sou yo, w ap wè la yo kòmanse pa chanje gwoup damitye. Yo kòmanse gen sa k te marye ki kite madanm yo, yo al marye yon fanm blanch just pou sosyete a ka akeyi yo, pou sosyete a ka ouvri yon pòt pou yo. Men, èske m dwe konkli ke limit lan se nou menm ki enpoze tèt nou olye ke se yo menm ki enpoze nou l? Bon, limit ke nwa yo genyen an. Se pa yon bagay ke yo vini, yo di bon nwa, men tèl kote ou pa p antre, men tèl kote ou pa p antre. Men, se nan edikasyon yo fè w resevwa w la, nan jan yo leve w la, nan jan ou devlope avèk enfòmasyon nan sosyalizasyon primè la, Men ou menm ou tou wè gen kèk kote ki pa pwofesi, gen kèk kote ou pa antre. Men ou menm ou tou wè tou gen kèk baryè ke malgre yo pa di w sa son baryè, ke ou dwe respekte yo paske son baryè, paske jan m te di talè a, edikasyon yo ban nou antanke nwa, se pi edikasyon ke yo ka ofri a yon nòm. Men pou moun k ap gade yo la a, kòman w ka fè eksplike yo kote rasis la nan sa?
Bon, rasis, tou dabò, rasis, pase premye fòm rasis li gen an, li pa t kòmanse rasis, li pa t kòmanse kont lènwa. Rasis, li te kòmanse avèk lè tribi ewopeyen paske Afrik, kontinan Afrik la, li pral antre nan listwa, se an 1415, se lè sa li pral antre nan istwa, se lè sa ou pral wè lènwa. Men avan lènwa, te konn gen kèk ejemoni tankou lè. Tankou le le les juifs, lè lè ou pran les juifs avèk les allemands, lè ou pran d'autres races, malgre yo te wouj, men kote ke ou ap wè ke lè ou pran le ka de an Ejip, an Ejip ou te kapab di se se se premye la rasis la pral kòmanse, Ejipsyen yo, lè yo te an kontak ak lèvèk les Israélites, yo te wè les Israélites kòm yon klas siperyè, kòm yon klas enferyè a ou menm.

Yo pral tonbe an 1415 su le kontinan afriken kote ke lè pòtigè pral premye peyi ki pral mete pye yo nan kontinan afriken an epi lò lè yo kòmanse pral eksplwate lè nwa lè yo kòmanse pral wè nwa se yon eleman enpòtan pou devlopman epi la yo pral di bon si nwa yo enpòtan paske e gon otè ki se Jean Baptiste Laba, ki pral ekri, li pral di, Nwa yo, tou natirèlman yo fò. E nwa yo, yo pa bezwen anpil bagay pou yo viv. On minimòm de sa yo jwenn nan, yo pral viv. Avèk tout sa yo, ou al wè ke mesye yo pral kòmanse pa itilize nwa, de nwa, pou fè yo, pou fè nwa yo bay ansanm de solisyon ke yo t ap chache ke yo pa t ka jwenn. Paske, m garanti w, travay ke yon nwa ka fè, On grenn nwa ka fè, 10 blan pap ka fèl. Paske jan nou menm nwa nou ka kanpe nan on solèy poun fè de 6 heures du matin a 6 heures du soir ap travay, on blan li menm li pap ka rive nan midi. Se swa lap gentan endispoze ou byen lap gentan malad grav. Men mentenan la yo wè potansyalite sa lakay nou, yo vini konnya la olye konnya la pwiske yap eksplwate nou, epi yo eksplwate nou yo wè nou bay bon sèvis, yo tou kreye on klas denferyorite pou yo fè nou konprann ke Nou te kreye pou n te sèvi yo, e yo kòmanse pa vann nou dezenfòmasyon kote ke bonè nou se lè n ap sèvi yo. N ap respekte Bondye, n ap aji nan plan nou an se lòske nou kòmanse pa sèvi yo, se lòske nou kòmanse pa obeyi yo, lòske nou kòmanse pa konsidere pwòp tèt nou menm kòm dè choz. E jounen jodi a, èske ou panse gen avansman nan sa ki gen a wè ak rasis la? Bon,
avansman kontre rasism lan vini avèk bokou enfliyansè nwa ki kòmanse pa monte su latwal. Yo kòmanse pa wè, bon aktyèlman la m kwè len dè pli gran milyonè, pèsonalite ki pi rich la, li soti ann Afrik di Sid, an palan de Elon Musk. Li soti an Afrik di Sid, e kòmanse pa gen dòt dot enfliyansè ki se nwa osi, epi avèk dè òganizasyon entènasyonal, dè ONG, avèk onu, kòmanse pa vin gon plis diskou k ap fèt sou nwa yo, kote ke paske youn nan bagay ki gen dan lanati, okenn moun pa janm ka mennen yon konba etènèl kont ou menm. Li mèt ap ba ou jodi a, ap rive yon lè kanmenm, li pap ka ba ou ankò. Paske, sa fè lontan ke yo ap bare lènwa. Men jounen jodi a, yo vin rann kont ke, bare lènwa, nwa yo pap rete konsa. E si yo pa yon ti jan lache priz, si yo pa yon ti jan dechire, desere chèn nan, nwa yo ka rive yon lè yo ranvèse yo tout. E sa k fè ke yo kòmanse, malgre sa pa fèt avèk an gran echèl, an ui klo, yo kòmanse pa touche manyen dosye nwa la pou yo wè ki jan menm yo te ka fè yon ti jan delache, yo te ka fè diminye nan presyon ke yo egzèse sou lè nwa. Èske sa rive w deja ou viktim paske ou nwa oubyen ou gen temwanyaj Moun ki viktim deja paske yo nwa. Bon, mwen menm spesyalman, mwen poko viktim de fenom rasism lan. Men, nan antouraj mwen, nan istwa, nan liv ke map li, mwen, mwen, mwen rive pa vekti, mwen rive pa konprann ke rasis sa son fè ki rive byen. Lè ou pran le ka don jèn jwè ki trè konpetan, tankou le ka de Vinicius, Men paske misye son nwa, ou oblije wè konbyen fado misye ap pote, konbyen tit ki ta dwe rezève a misye men misye pa ka jwe akoz li son nwa, e m garanti w si Vinicius li t on blanch, li te li te gen yon lòt koulè po, ou t ap wè ke aktyèlman la, li t ap. Li te kapab youn nan ekivalan oubyen li te kapab sou menm linye avèk Messi. Men akòz li se de koulè nwa, yo oblije gade Camus yon lòt zye, yo oblije malgre misye ta merite yon tit yo oblije pa ba li l, paske blan an li menm, menm si ou ta travay pou yon bagay akòz koulè po w, li p ap ba ou l. Li ta pito pou yon lòt moun li. Nan atik ou a, ki se Être noir au XXIe siècle, ou mansyone doulè kòm yon plè ouvèt. Èske, kòman ou ka eksplike nou sa, oubyen èske nou ka konsidere sa ou di a kòm yon fòs kreyatif? Bon,
Être noir, noir gen koulè po sa, yo souvan di l, mwen raple mwen lè m t ap tande yon istoryen ki di ke depi w fèt pou vin sou tè a lè w gade po w ou wè koulè po w noir, Ou mèt tou di met nan tèt ou ke lavi a deja mennen naze yo sou ou. Sa se konplètman achifo. Kote ke yon moun di w depi w fèt ou wè w nwa, lavi a deja ap mennen naze yo sou ou. Men, mentenan, lè w nwa, ki se pa yon move choz, se yon bon choz, menm atravè listwa, lè w gade kèlke grand envansyon, se nwa yo k vin avè l. Men, nwa an la, se, ki sa m te kapab di? Nwa an se kòm si s on fòs enteryè. S on, on moun ki pwisan. An n pran leka don bèf. Malgre bèf la gen anpil fòs, men akoz ke bèf la pa konn sa l ye an reyalite, on timoun mennen li. On timoun, on timoun trennen l, on timoun tou piti piti zuizut ka trennen li. Men imedyatman ke bèf la, li ta repran konsyans, ke men kiyès li ye, konbyen fòs ke l genyen, ki kapasite robus ke l genyen, w ap wè timoun sa a pè apwoche de li. Enben se menm sa ki rive avèk yo, avèk Lenwa, ki vin rann ke malgre nou pwisan, malgre gen anpil bagay ke nou ka fè, men selon edikasyon nou resevwa a, nou oblije pa ka aji. Nan atik wè w gen plizyè ekspresyon ke w itilize, pa egzanp, konba kotidyen, mirak debou, kisa w te vle di egzatteman, a kisa w t ap fè alizyon? Bon
Nwa Ou fè tou nwa Depi lè ou vin sou tè ou nwa sosyete a kòmanse yon lòt je e ou kòmanse pa kòmanse pa gen kèk moun k ap panse pou ou paske depi ou fè tou nwa Yo di, bon, gentan gen yon nwa ki fèt. Yo gentan imajine ki sistèm pou yo kreye pou yo eksplwate sa w genyen an, afin ke yo kapab fè w, fè w, fè w, fè w, fè w esklav. Menm jan ou sot poze m kesyon talè a, ki son plè ou fè. Men, lè ke ou gen tout potansyalite sa yo, Ou ka reflechi byen, e sa k fè Laba pral di, Jan Batis Laba pral di, Nwa yo, yo se pèsonalite, yo se tip dimen ki ka imite oubyen ki ka repwodui yon bagay pli vit, ki ka adapte yo pi vit a yon sitiyasyon, nan nenpòt sitiyasyon. Pou yon Nwa la, mete l yon kote ki dezè avèk yon Blan, w ap wè Nwa la adapte l a 20 milyon a pi vit ke Blan an. Men, tout potansyalite sa yo ou gen lakay ou a, lè w fè. Yo kòmanse pa kreye yon sistèm pou yo mache sou ou. Men mentenan ou menm ki ta resevwa yon fòm ledikasyon pou di bon, se yon nwa ou m ye, mwen pa, mwen pa yon esklav, mwen pa yon bèt, fò ke mwen kapab jwi plen potansyalite m, ou oblije pa mentenan pa kòmanse pa mennen yon konba kotidyen kote ke chak jou avèk pwopo y ap, y ap, y ap, y ap vann, avèk enfòmasyon ke y ap pwopaje sou lè nwa, Gwo bije pa kanpe, e wap mennen yon konba entrinsèk, kote ke wap konbat kont pwòp ou menm menm, pou di limit sa ou enpoze m nan m pap respekte l. E sak fè, konba dè nwa li son konba kotidyen kote chak jou ou leve, ou dwe wè tèt ou pa kòm yon choz, men kòm yon imen ki gen yon plan potansyalite, ki te vini sou latè pou yon objektif byen defini, e kote ke ou pa bezwen yon moun, Òdone w, nou di kisa pou fè yon moun ki pou manipile w. Paske w se yon èt imen, ou reflechi menm jan avè yo, e menm nou reflechi pi byen pase yo. Èske w panse atis yo ak enfliyansè yo ka ede nou konbat opresyon ke Nwa yo ap sibi yo? Si wi, kòman y ap pwosede? Bon,
nou, atis yo, enfliyansè yo, yo ka ede nou lè Nwa a avanse. Men, metòd la pou yo ede nou avanse a, se. Kijan menm yo vann nwa w yo? Paske mwen menm jounen jodi a gen kote m pa ale, gen kote m pa rive. Men lè w pran le ka de yon atis nwa ki enfliyan, kote ke li vwayaje de nan kat kwen di mond, swa ki pral odisyone oubyen swa ki pral bay yon prestasyon kèlkonk. Men lè l rive. Se si ou te wè li vann valè kilti afrikèn nan oubyen li vann valè kilti dè nwa la. Men wap wè gwoup de moun sa yo lè yo rive yon kote pou yo sosyete a ka resevwa yo, yo bliye kote yo soti a. Yo kòmanse pa adapte yo avèk kote yo ye a. Tankou ka yon atis nwa tankou Yon atis nwa ki enfliyan, ki ki ki bon, ki konn pèfòme, chak li pèfòme li kraze sèn nan, men wap wè chak li rive sou sèn nan, li sèlman di, men nan ki peyi l soti. Men pou w ta wè konpòteman l, jan l ye, jan l ta vann, ou te ka di bon, tèl tèl atis, a mwen men jan l abiye a wi, ki kote sous abiman sa soti, ki kote sous vestimantè sa soti, ki kote tèl mak, tèl bagay, wap wè, si w swiv li byen, wap wè tout sa k sou li, Yo fè pati de kilti ewopeyen an oubyen de yon lòt kilti ameriken nan men jamè kilti de nwa. Men kounye a la si atis yo bezwen vann nwa la, yo bezwen vann fyète nwa la, se o travè de èv yo fè elòj pou lè nwa, o travè de èv yo anmagazine, fè emane istwa kiltirèl la, vann istwa politik la, vann byenfè. Epi, youn nan bagay mwen kòman konseye avèk chak atis yo, ann sispann gade Istwa nwa an la de movè kote. Paske gen anpil gran enfliyansè, chak yo pale de nwa se yo di jan nwa yo pa bon, jan nwa yo se sesi, jan nwa yo ap mal viv nan mond lan. Men yo pa janm pale de bon kote de nwa an. Yo pa janm pale de eleman ki endispansab kote ke w ap ka jwenn li sèlman che le nwa. Paske pèp ke w renmen an, pèp ou anvi tankou l la li menm, li gen defo l. Men sak fè w renmen li? Paske yo pa janm pale w de defo l, yo pa janm pale w de kriminalite l, yo pa janm pale w de aksyon mal ke l ap poze, yo sèlman pale w de bòn aksyon, de de jan l ap viv. Lè w atravè menm nan rezo sosyo, y ap montre w jan l bèl, y ap montre w jan jan ki kote k bèl, men pa egzanp gen anpil gran peyi n ap klarifye yo ke gran peyi, gen zòn ladan yo, Gen zòn nan peyi dayiti pi bèl pase yo. Men zòn sa yo on atis pap janm al pran imaj la. On atis pral nan kote ki pi bèl la poul pran imaj, on enfliyansè peyi a pral kote ki pi bèl la poul pran on imaj e pral di kèt mesye, gad on bèl sit, gad on bèl èvre da, gad on bèl imèb, lè sa wap anvi al vizite. Men atis ayisyen nou yo lè yap fon pwogram. nan peyi a wap wè ke imaj yo pran an yo pran kote ki defektye tankou m tap gade yon atis ka shoot yon video bon akòde video wa gen yon pil fatra si yon atis konsa ou di wap shoot yon bagay ki ki pral nan chèn entènasyonal la kap fè pakou kap pase lèl sou twal darenye nan rezo sosyo al pakouri tout lemond epi yon bagay yon enfòmasyon nan peyiw ki pral pakouri tout lemond kotew shoute imaj la gentan gen yon move enfòmasyon nan. Bon moun ap gade video lèl gade ou anpil fatra bò kòt ou kisa ou di moun nan menm ou di moun nan ke peyi sa pa gen anyen serye ki fèt ladan men si nou bezwen vann klèman lè nwa se kòmanse pa mete pwojektè sou bòn kalite ke nou menm nwa ou genyen. sou jan nou renmen moun, sou jan nou ka travay di, sou jan ke depi n ap fè yon bagay, nou pa p sispann ak bagay la toutan bagay la pa tèmine. Sa son bòn kalite. Pou moun ki li atik ou a ki se Être noir au XXIème siècle, gen yon pati ki nan fen tèks nan fen atik la ki di konsa, Inite ki fezè peur. Kisa ou te vle di egzakteman la? Eske wap pwomot inite ou byen se yon divizyon ke ou remake ki genyen pami nwa yo ki fè yo pa ka avanse?
Bon pou listwa e la verite ann pran le ka de listwa ayisyèn nan kote ke loske nou te fin konbat lame Napoleon Epi ou genyen batay la, batay de Vètyè, nou genyen li. Lame endijèn nan soti viktorye. Men mentenan, lè gran alepòk, ki sa yo di? Yo di, ou wè gwoup nèg nwa sa yo? Si nou kite yo ini yo, y a pran lemond nan men nou wi. Tout sa nou te konstwi. Paske blan an li menm, e menm sa se yon, se sa ki rann ke yo vin gen yon rasis kont le nwa li elve. Se paske kisa k gen che moun nan ou ka yon moun la vi ke ou sou moun nan ou pa egzanp ou sou tèt moun nan ou byen ou wè jou anvan l lè w gade ou wè moun nan ka ekselan pase w kisa w fè w bare moun nan se menm sa jounen jodi a n ap viv lè yo gade yo wè tout potansyalite nou genyen tout sa ke nou ka fè sa yo pran dizan pou yo fè l nou menm n ap fè l nan ennan yo di bon a. Si n kite moun sa yo ini yo, wè tout sa nou fè, nou pran dè syèk pou n fè yo, yo menm nan dizan y ap fè l. Ann kreye yon sistèm ki pou divize yo. E yo te di sa, men yo potko twò asantye sou sa. Men lè yo gade yo wè lè Desalin avèk lame endijèn nan fin pran libète, vin rache libète a nan men lame fransèz la, epi Desalin pral vin kanpe l pral di ke Nenpòt moun, sou kèlkeswa kote ou ye sou tè a, ou santi ou nan esklavaj, depi ou pile tèritwa Ayiti a, zile a, ou tou gon libète etènèl. Epi lè ou tande diskou sa ou di, Hum! Nèg sa yo si n kite yo konsa, bagay la p ap dous pou nou non. Epi yo pral kòmanse pa kreye yon sistèm kote ke sistèm sa a yo pral vini avèk depi nan Ginen ti nèg dray nèg. Yo pral kòmanse pa fè ke malgre malgre m se frè w, men akoz ou ka fè yon bagay ke m pa ka fè, yo pran sa w ka fè a ke m pa ka fè a, yo fè m leve kont ou menm. Swa pou m tiye w, oubyen pandan w ap fè sa w ap fè a, pou m bat pou sa w ap fè a gate, pou ke tout moun ka ridikilize w. Se sistèm sa yo aplike. Dapre tèks ou a, ki sa futur possible vle di? Bon,
pou mwen menm, futur possible, nan kesyon rasis kontre lè nwa, se de choz. Se gen yon pase ke ou okouran de li, e gen yon prezan kote ke linye pase a ta pran an, w ap reflechi pou chanje l. Pa egzanp, nan pase nou, depi. Nan listwa Dayiti, listwa peyi nou, Nwa ou yo, si n gade pakou Nwa ou yo, yo pa t janm jis. Yo pa t janm, menm listwa menm ke yo vann nou an menm, yo fè nou konprann nan listwa se te Nwa ou yo ki kraze peyi a. Pa egzanp, Y ap di bon, e Desalin se menm pwòp jenero l yo ki touye l. Menm si m pa di si istwa sa l pa vrè. Men ann gade jan yo vann ni an, jan yo prezante nou l lan. Kote ke yon gwoup moun ou te goumen avè yo pou endepandans, gwoup moun sa yo leve akoz yon desizyon ke ou pran, epi yo leve yo fè yon bagay, epi yo di yo tiye w. Men ann eseye analize sa. Eske si istwa la li ekri bon m pa m pa m pap di si se istwa a li konplètman achi fo men istwa la eske se sa li reyalite eske jan yo prezante nou listwa peyi nou an istwa zansèt nou eske se konsa li a an verite men mentenan lè w analize tout sa w gade pase w gade jan yo kriminalize w jan yo fè w pa ka avanse jan yo fè jiska prezan la nou pran endepandans depi 1804 men jiska prezan la nou sanble yon peyi bon ann di bon ayiti te fè plis Avans mwen lè te nan esklavaj ke lè nou vin di nou gen endepandans lan. Paske nou tèlman konplèks denferyorite a, yo tèlman fè nou wè tèt nou mal. Nan chak jou, nan panse prèske chak jèn ayisyen, n ap tann yon blan, n ap tann yon gwoup moun ki pou vin ede nou, ki pou vin retire nou nan nan sitiyasyon nou ye a. Men antandan lè w konprann ou gade pase ou epi w di bon, mètenan nan prezan kisa m dwe fè nan prezan an? Limit yo te enpoze m nan, ban m kite l. E sa k fè Desalin te montre nou sa, lòske nou te ankò esklav, yo te di men kèk bagay pou n pa fè. Yo te di li enposib pou nwa yo, sa a se youn nan bagay ki ret nan kilti nou jiskaprezan, apre kesyon joumou an. Yo te enposib pou nwa yo konsome joumou. Men w ap wè imedyatman Desalin fin mennen konba a li soti viktorye, w ap wè ki sa l fè, li tou di bon, ba al manje joumou. Se de menm osi, lè w fin gade pase w epi w antre nan prezan an, ou kòmanse pa wè tout sa ke w te fè nan pase a pou te rann ou pa avanse, kounye a w kòmanse pa kreye yon sistèm de defans non sèlman pou kontrekare yo epi pou di bon, vi ke m deja an reta, ban m wè kijan m ka avanse pli vit. E lè w fè sa ou nan prezan, se konsa menm ou ka vin gon fiti posib, ou ap wè aprè 5 an, aprè 10 an, Ayiti nou te nou gen jounen jodi a, aprè 10 an e pa sa nou gen. Avan dènye kesyon ke map poze w, ki konsèy ke wap bay yon jèn ki swete leve tèt li, men li pè jijman sosyete a? Bon,
sa se yon kesyon ke majorite jèn gen nan peyi a ap konfwonte. Kote ke vin gon gè antre jenerasyon. Kote ke jenerasyon 1800-1900 ki ankò vivan yo, yo vin ap konbat, bon, avèk jan yo vann jenerasyon 2000 lan, yo vin ap konbat, sa vin gen yon gè jenerasyonèl kote ke vin gen 2 jenerasyon ki nan gè. Kote ke nou menm jèn, lè nou ta vle pwopoze yon ide, ansyen yo di bon, ki sa nou konnen, ki eksperyans nou fè, ki sa nou menm nou sèlman pran plezi nan debòch yon silab. E sa k fè? Gen, gen, nan tout pwoblèm k ap pase yo nan teritwa a la, gen jèn ki te ka leve pwopoze yon solisyon. Paske gen jèn k ap reflechi, gen jèn k ap etidye, gen jèn k ak ap etidye, gen jèn k ap etidye fenomèn yo k ap pase a, fenomèn sosyal la k ap pase a. Men ou wè, nou te ka pwopoze yon solisyon. Gen jèn ki ta vle pwopoze yon solisyon. Men lè yo gade jan jenerasyon avan an pral resevwa yo, yo oblije panse bagay yon lòt jan. E ou menm jèn. kap kap koute m la aktyèlman ki wè ke ou te kapab vini avèk yon solisyon pou pwoblèm nan si ou sur ke a 100 pou 100 ke wap vini avèk yon solisyon e solisyon sa lap pote yon repons ki vrè tout moun ap ka aplodi sa menm jan Jean Pierre Boileau di 20 fwa sur le metier imite fòk ou pèsiste le jour le jour. Yo pa bon pase a goch pa sanble. Paske youn nan bagay map korije sou les jeunes osi, jèn yo tou akoz ke nou reflechi, nou gen fòs, nou gen vigè, pa egzanp yon jèn ka di bon li pral pòtoprens, vi di l se pou l al pòtoprens, men pou al pòtoprens lan aktyèlman gen 2 wout, swa w pase pa senmak oubyen w pase pa senmichèl la. Nou menm jèn lè n di nou pral pòtoprens, nou kapab di a nou pral pòtoprens Admeton ke nou pa tou Rout Senmak la. N ap pase pa Senmichèl, an tan nòmal ki se 8 è a 10 è de tan. Men, mentenan, lòt jou pral Pòtoprens, w ap pase pa Senmichèl, w ap pran 8 è a 10 è de tan. E pou w leve de plen gre, san w pa anyen. Men, yon jèn ki, ki vle avanse, ki vle pote rezilta nan lavi, Ou pral pran pwen sa son bon bagay. Pa janm gade de pase ke lè w jèn lè w gen yon ide, lè w gen yon solisyon se a kiyès moun ou pral pataje solisyon. Pa egzanp yon jèn ki gen ide al Pòtoprens epi moun ki nan antouraj ou, moun ou al vann ide a se moun ki al Okap. Se nòmal pou moun sa dekouraje w pase se Okap li fè. Men lòske ou al jwenn yon moun ki fè wout la k al Pòtoprens deja, l ap di w a On bon ide w gen pou al Pòtoprens lan vre wi. Men vi ke ou gen yon bon ide pou al Pòtoprens e w ap pase pa Sen Michèl, a m ap konseye w pase pa nan wout Lakwa, wout Sen Mak la, w ap rive pi vit Pòtoprens ke lè w al pase pa wout Sen Michèl la. Se sa jèn yo pa fè. Lèw gon ide malgre ide a bon men yo pa al konsilte yo pa al jwenn pase ou mèt tande gen gè jenerasyonèl la gen moun nan jenerasyon avan an ki bon refleksyon yo bon e gen ide ou genyen sou pote yo bayo ya mete yon ti plis wap wè ide sa lap chanboule sistèm nan epi lap vin bay yon ayiti ki meyè. Yon dènye mesaj pou moun kap sibi opresyon paske li nwa, oubyen yon moun ki pap sibi men li nwa li anvi soti, li anvi pote èd li pou moun yo soti nan sitiyasyon ke yap sibi a. Kisa lap ye? Ou gen ou pale avèk moun yo. Bon
mesaj sa pou chak moun nan kat kwen latè. Ou gade bouw wè li nwa, ou wè li diferan. Menm si w ta miti. Lè pou soti nan rastò a la, gon prejije. Men mentnan sa w ke w ka fè, se nan antouraj Kore a, kreye yon sistèm entrensèk. Paske rasis ke nap konfwonte jounen jodi a, se pa yon chèn ke yo vin mete nan men nou, nan pye nou fizikman, men se tout valè entrensèk nou yo ke yo redwi a le neyan. Men si w bezwen konbat sa, w bezwen pote yon solisyon a sa, se kreye yon sistèm pou fòterès entrinsèk ki rann ke nwa ou yo, depi timoun nan fèt li wè l nwa, li panse l enferyè la, pou kraze sistèm sa. Pou fè ke depi moun nan nwa pou l santi ke li egal avèk tout lòt moun. Paske gen anpil moun ki wè w nwa, yo tou panse lavi fini pou yo. E moun sa ki panse lavi fini pou yo a, Se pa lajan pou ba li, se pa anyen pou ba li. Men se sistèm panse l pou chanje, jan l reflechi. Fè l konprann ke nwa se pa yon move bagay. Nwa se pi gwo kado ke yon moun ka genyen. Fèt ou wè w nwa se pi bèl kado, se pi gwo kado w ka genyen. Se yon sistèm entrensèk, se tout valè entrensèk yo pou reyoryante de fason pozitif. Paske mentenan, panse entrinsèk ki k ap soti nan nou yo konnya la, gen anpil nan nou ki wè ke pou n panse pou nou soti, pou n vin moun ke nou ye a, fò ke nou fwote avèk blon. Fò ke nou, paske gen anpil nan nou ki panse pòt lavi a ap ouvri pou nou, se lòske nou gen blon bò kote nou. Men non. Se pa blon sèlman ki ap ka fè w rive. Se pa blon sèlman k ap ka fè ou dekouvri le plen de votre potentialité. Se mentenan se konnen asepte moun ke w ye a. Asepte ke w pa yon bèt. Asepte ke w pa yon choz. Asepte ke jounen jodi a si blan an fè yon machin ou menm tou si w ap reflechi ou ka fè yon machin tou. Se valè entrinsèk nou yo pou n reyoryante de fason pozitif epi n ap ka konbat rasis. Être noir au XXIème siècle, se de atik sa ke n t ap pale jodi a. Nou te gen avèk nou sou plato LOH, Midley Michel, li se otè atik sa a. E m ap kite w ak yon grenn kesyon, Être noir au XXIème siècle, èske se yon sinonim de pwisans oubyen se yon defo, se yon fado ke n ap pote jounen jodi a? Nou te kontan ansanm avèk nou. Randevou semèn pwochèn pou yon lòt Sòsi Lòm san Kalite. Tchaw!